Pow pow kadav nèg yo ret atè onivo de ti rivyè latibonit. Lè se bandi k pran nèg yo ou jwenn son ou jwenn imaj men lè lapolis pran bandi ou pap jwenn son ou pap jwenn imaj e ou pap jwenn videyo mezanmi rete la anpil detay anpil enfòmasyon sak sanble rasanble vin tande detay vin tande enfòmasyon e m pral fè w tranble pou kò se enfòmasyon sa ke m pral pataje nan emisyon an ansanm avèk ou. M kwè ke nap demare ak yon trè bèl emisyon la se ansanm de prensèp ak divès lòt nou pral touche nan emisyon jounen jodi a la. San kem pap mete, san kem pa prete, nou derape peyi a. Tou dabò nou derape zanmi entènot. Lapolis voye 2 bandi baz Gran Grif al jwenn Bawon e yo pran yonn tou vivan. Lè se bandi k pran yon polisye, yo fè foto l e yo fè videyo. Men lè se lapolis ki pran de twa bandi, ou pap jwenn imaj e ou pap jwenn videyo. Mezanmi bagay yo pa piti o nivo de Ti Rivyè Latibonit. Nèg yo kreye yon estrateji. Yo fòme 2 gwoup, yonn onivo de Tirivyè Latibonit ap frape avèk lapolis, ebyen lòt la te soti onivo de Kafoupèy, nèg yo pran plizyè moun antre nan baz. Mezanmi m pral kite n tande e gade kòman sitiyasyon an ye pou moun Tirivyè Latibonit. Bonjou bonswa pa depandan lè w pral gade videyo a, nou se Antènzyen Nouvèl. Kòman Tirivyè Latibonit leve jodi jedi 15 me 2025 la, trè mal. Rete sou videyo defòmasyon tout detay tout enfòmasyon ap vini. Ou menm ki ta renmen wè video kote ke lapolis voye 2 bandi baz gran grif al jwenn bawon e yo pran yonn tou vivan ebyen moute sou telegram tape antèn zye nouvèl nou gen son e n gen imaj kidonk m pral kite w tande plis detay plis enfòmasyon nou gen jounalis nou prezantatè nou pou plis enfòmasyon ann tande yo ansanm rete la nap tounen. DG, kòman sitiyasyon an ye onivo de Tirivyè Latibonit? Nèg yo kidnape moun sou wout nasyonal nimewo 1 an. Pandan nèg yo sòti a nèg yo nèg yo rantre avèk moun wi. M gen plizyè fanmi ki pale ak nou, tankou gon dam ki pale ki pale ak nou aprè midi a pou l eksplike n li gon vwazin ni ki te vini nan zòn lakay li se te avèk on moun ke l te vini moun nan tou pati l al repiblik dominikèn moun nan pa tounen l tou rete nan zòn nan li ap vann ti pen e pen an se pa pou li komès pen an ye. Se pou moun ke l vann pen an yo pataje kota benefis ki fèt sou pen ke yo vann nan. Kounye a, nèg Gran Grif sòti sou wout la yè nan zòn Moropèy, yo kidnape l. Li, selon enfòmasyon yo, li rele Liliane, li gen yon ti non ki rele Ti Lila. Yo kidnape dam nan, li gen 4 pitit. Timoun yo pase move nwit yè swa. E tou prè a gen lapolis wi. Gen komisarya ki gen divès inite espesyalize nan Ponsonde. Ok. Gang nan ap sòti vin kidnape moun, olye ke yo pran dispozitif pou anpeche ke sa fèt, swa yo kontwole aks rantre ak sòti yo, yo pran san yo, yo pran tan yo. Tout nèg ap gade. E modèl konpòtman sa yo l pèmèt ke n trè sispèk. M pa gen pwoblèm avèk pèsonn mesye lè m pale de nou. Nou nan batay, pa gen enterè la e pou n nan anpeche e sikilasyon nan nivo depatman an lè sa l ap pèmèt ke e ke yo wè ke lapolis p ap regle anyen e nou li pral mete nou anfas lapolis. Wi se anfas yo anfas lapolis ke n dwe fò n anfas inite ki prezan nan nivo depatman an pou n di pou yo menm yo voye yon sinyal bay wo kòmandman lapolis lan. Se pa paske nou gen pwoblèm avèk lapolis. Men se paske n gon bagay ke n ap chèche. Sonje dènye mouvan ki te fèt Pon Sonde. Lè polisye yo vini e yo t ap kaladja kò yo, kale kò yo e e e nan komisarya Pon Sonde. E ou ta kab imajine popilasyon an k t al mobilize. Li pa t menm, m pa kwè ke l te 300 moun ki t al devan komisarya Pon Sonde. Li te pèmèt ofisye Kenyan yo ki te vin la, ki t ap pran plezi yo, yo te wè te gen nesesite pou lapolis te rantre dan Petite Rivière de l'Artibonite, pou lapolis te ale Lyankou. Lapolis al Lyankou, men pou ki rezilta? Apre sa a, nou tou rete, nou rantre nan kokiy nou. Nou gen de nèg ki nan Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an ki siyen divès akò, ki aranje yo, k ap pran ti pòs politik, ki ap pran ti pòs direksyon lekòl, ki ap pran ti pòs direksyon depatemantal e nan tout nivo, ke l te edikasyon, ke l te spò, Kel te ekonomi ak finans ok nèg ap pran ti djòb epi yo di zafè k gade nou jodia fòk nou fè apèl mwen menm map poze kesyon kote ansanm lidè dopozisyon anti gouvènemantal ki te tout tan genyen kap boule kawoutchou kap ki tap fè peyi lòk yo eske se menm moun sa yo ki konstitye fwaye gang yo anndan peyi a respektivman nan nivo depatman latibonit. Kote group nèg peyi lòk kote group nèg e manifestasyon pil moun gonayiv senmak yo kote nou nou nan vòlè nou nan gang nan k pèmèt ke jodi an nou pa wè se moman opòten pou nou pran responsablite nou a egzije leta koupyon an a rezoud pwoblèm sa ki gen nan nivo depatman latibonit jodi an m pale avèk youn nan mesye ponsonde yo. M mande èske se yon lòt masak ki apre tann? Paske nan jan ke nou wè bagay la ap desine la, nan jan ke bagay la prale la, enben, moun yo sanlè konnen yon lòt masak tankou jan l fèt sou Petite Rivière de l'Artibonite. Ok? Sa vle di, bandi yo planifye, yo fè yon bon antre, yo bay yon bon frap, yo fè yon bon sòti. Ok? 29 pou louvri 30 avril. Pa gen anyen ke ou wè direksyon direksyon jeneral dcpya ki gen tchoul nan depatman an k ap anrejistre voye ba li. Mesye, mwen di nou sa, mwen se yon batay pèp ke m ap fè, m p ap fè batay zanmitay, m p ap fè batay ti kolòn. Se pa sa m ap fè. M ap fè yon batay pèp. Mwen nan yon batay pèp. Mwen angaje m nan yon batay pèp. E m p ap fè bak. E sa, se sa ke anpil nan nou nou pè. Lè nou konnen ke nou pa ka machande pawòl nan bouch mwen, nou pa ka machande pozisyon m, depi l kòrèk. Ok? Li moutre otomatikman, kòmandman lapolis lan ki nan depatman an, se de jero li ye, yo voye vin jere gang yo nan depatman an. Pa gen yon detèminasyon, pa gen yon misyon vreman. pou kraze gang. Eske direktè depatmantal polis lan jodi an li fè evalyasyon eta l? Nou bezwen klè sou sa. Jodi an m garanti n nou menm ki petèt pran pozisyon rete sou silans, nou pa vle gade otorite yo danje pou n pale avèk yo, Gang ap yap fini pa fè gang yo manje nou yo menm yo pa enmi yo pa enmi yo pa enmi bandi yo lè lè wo kòmand nèg ki nan wo kòmandman lapolis nan ap kite wou latibonit pou desann nan ba latibonit se sou wout la yo pase wi yo pa gen anyen k rive yo non men ou menm pwente sou wout la pou m wè w pwente sou wout la avèk machin ou pou wè si w pap peye. Ok Pointe sou wout la pou wè si w pap peye Pointe sou wout la avèk motosiklèt ou si yo pap kesyone w Son bagay ki byen planifye, ki byen kowòdone ant tout nèg yo nan tout nivo nan leta a Se aprè sa Gran Grif fin sot fè nan Centre Ville, Petite Rivière de l'Artibonite aprè sa nèg yo fin fè nan Ganhat Omwen. Ou ta dwe wè gon bagay ki ap fèt. Si nèg ki ap dirije lapolis nan depatman an te gen santiman, si yo te moun, nèg ki di yo yo se reprezantan laprezidans, vis delege, delege, si yo te gen santiman, si yo te moun, omwen ou ta wè ke yo souke kò yo. E malerezman, yo achte pozisyon tout nèg ki kab batay. Yo achte pozisyon sa ki nan Gonayiv yo, yo achte pozisyon nèg ki nan Raboto, nèg ki nan Dekawo. Nèg ki lôt bò kannal, nèg ki jibile, y achte yo avèk on 25, on 50 mil goud. Men sèl sa m konnen mesye, nan jan ke nou rete a, n ap mouri fòk nou wè nou gen de atak ki ap rive jwenn nou. E atak sa yo, y ap pèsiste jiskaske yo atenn nou. Sonje nou menm dan Raboto, yo retire nou lekòl, yo retire anpil nan nou a linivèsite, epi yo mete on bout kanpe lwen nan men nou, yo mete zam nan men nou. Nèg yo chanje kondisyon lavi yo e apa de sa yo konnen nèg ki delege ak vis delege w ap wè y ap desann al jwenn nou anba a. Y ap desann al jwenn nou wi e se pa yo menm non ki deside al jwenn nou. Nèg ki vis delege, ki majistra, ki nan vale latibonit lan y ap desann yo pra jwenn yo pra jwenn e tout espas ke yo konnen ki k ap goumen. Nèg lasiri. Nèg pòtay gèp nan senmak. Ehe yap desann yo pral jwenn nou kote nèg ramikòs yo kote nèg bale wouze yo kote nou se nan kraze peyi e ke nou ke nou egziste vèrèt kote blòk politik ke e chimen klere yann rele a pòl andre gaso nè balanse nèg tout tanm piti lè map tandel sou radyo chandèl. Nèg lè lap pale w santi l pa pote kanson l pou bèl twèl Jodi an Latibonit ap efondre, Latibonit ap pèdi Jodi an nou prèske rantre nan yon sèk, nou prèske rantre nan yon sentiwon Sa ki nan depatman Sant ap avanse sou nou Sa k nan Latibonit y ap fè strateji Y ap fè strateji pou yo kole ansanm E jodi an dè gran grif yo tout plan yo Se ekspilse, fè lapolis kouri kite komisarya Ti Rivyè. Depi yo fè lapolis kouri, y ap pote boure sou vèrèt k ap pèmèt avanse spektakilè Viv Ansanm ki deja nan Lachapèl, ki deja nan Sodo. Yo vini avèk fasilite. La ou gen de nèg kòm ki di tèt yo yo se otorite. Ok? Lè w gen de nèg ki di w yo se jij, lè w gen de nèg ki se komisè di gouvèneman, lè w gen de nèg ki se komisè de polis, dan tou sa ki ap avanse kòm enkyetid, yo chita bò pisin, y ap manje woma, e yo jwenn yon pakèt nèg ki ap deplase k pral jwenn yo, ki pou al pran plezi avè yo. Jodi a fòk nou konnen nou youn pa epanye. Nou youn pa epanye. Pwogresivman, gang yo ap moutre ke yo pwisan, de pwisans yo y ap fè moun pè e y ap pran tèritwa. E jodi a si n ap swiv strateji ke nèg yo itilize, yo ekspilse moun yo nan espas kote yo t ap viv, yo tou tabli on tèrè e yo tou mete baz nan espas sa yo. Li gen de nèg la nan depatman Latibonit la k ap manje w wi pou bon wi Jan Chal. Raketè politik sa. Li di w li se lidè de goch, epi pa okipe l. La dwat se bon moun li. La dwat se pou li. La dwat se afè pa l. Li pral chèche ti moso graten lakay yo. Li pral chèche ti moso graten, li pral chèche ti manje. Ok? Kòmsi, jodi an, nou kontinye. Nou kontinye, n ap ret tann. Nap viv e Kom nou gen souf nou gen souf la ki pèmèt ke nou ka di ke nou kontinye ap viv men nou pap viv vre pa gen vi pou nou pandan si nap gade nèg yo papa nap wè vi nèg yo chanje si wap gade Moyiz Janchal la jodi a Moyiz Janchal ke w te konn avan son lot Moyiz Janchal. Si w ap gade Leslie Voltaire ke w te wè, ki te avèk tout twal li sou li, yon seri ranyon ki te sou li, e e lè l te fèk ap rantre nan Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an, monchè lè w ap gade misye, yon seri de ti chemiz len ke l ap mete jodi a, lè w ap gade yon seri de vès ke misye ap mete, monchè Leta a repare moun. Se pou pèp la, se pou pèp la l pa gen Leta. Leta a repare, repare Konsèy Prezidansyèl yo. Li repare yo, li mete yo clean, li mete yo pwòp. Epi nou menm nou nan tenten. 400 milyon de goud pou fèt drapo. Te gon prezidan etranje ki tap vin la, kolonbyen ki tap vin la, nèg yo debloke 500 milyon de goud pou yon vizit prezidansyèl. Madanm chak nèg ap touche 500 mil goud lemwa. Enh. Antouka, mwen menm panse ke nou menm ki nan depatman Latibonit, tout lòt zòn ta dwe ap plenyen. Ok. Tout lòt zòn ka ap plenyen pou pwoblèm ensekirite a. Nou kab aranje nou pou nou rezoud pwoblèm pa nou an. Sa nou gen la a, li pa pwoblèm ke n pa ka rezoud. Nou kab rezoud li. E fòk m di n sa a. Jèn polisye yo, si n pa rejwenn pèp la nan yon vrè batay pou n chanje sa k gen la a, se madanm nou avèk pitit nou k ap pèdi nou wi. Jodi an nou ta dwe rantre nan dezobeyisans. Menm jan m aprann ke l ap fèt Ti Rivyè, gen anpil polisye ki pa deside pran lòd nan men nèg ki rele Max Vital Altis lan. Bon nèg sa ou pa menm bezwen ba yo grad paske nèg yo moutre elòj Ti Rivyè a, m ap redi l ankò. Jude Denis m kwè se ou ki venerab pa vre? Gèlè ap fonksyone san respè lòj la gèlè pèdi tout prestij ke l te genyen anh latè pwomiz ti rivyè youn nan gran lòj ki genyen nan peyi a anpil vagabondaj ap fèt anh nèg sa yo li ta dwe difisil pou yo rantre pou yo rantre nan lòj la anh li ta dwe difisil pou yo rantre bon. Yo rantre kanmenm paske peyi ap fonksyone an sendenden. Yon nèg ki vin la, se kòm si se livrezon, se livre ke nèg la vin livre lakay tankou jan lòt la te fè l la. Nou ta ka di ke misye, se menm plan Robinson Senflè a misye ap egzekite la a wi. Kòm pa gen, pa gen, pa gen barikad pou l kraze, pa gen moun pou l, pou l, pou l arete. Men l touye enh misye touye yon pakèt moun ki mouri ti rivyè la jodi a gen de inosan ke de men se sa ke map ret tann ansanm moun ki mouri ti rivyè latibonit yo ke nou di yo nan gang ke nou pa gen pyès prèv pou pwouve ke yo nan gang nou touye yo e pou nou pa kraze gang nan se sak pral pwoblèm nan wi kòmsi nou vini nou touye tout moun sa yo pa vre. Yo pat gen zam nan men yo. Nou touye yo, nou di yo se toutè, yo se madanm gang, yo se moun ki, yo se rèsèlè gang, nou touye yo. Epi kou gang nan ap vini, nou di nap touye toutè yo wi, gang nan rantre nou tout nou kouri, nal kache nan komisarya. Kou yo di nou men gang nan ap parèt nou tout nou mete pye nou atè nou kouri. Eske se avèk gang nan ke n gen pwoblèm vre? Eske se avèk gang nan? Eske nap batay kont gang nan? Gang nan se mwayen sibzistans pou anpil nèg nan nivo depatman an. M pap ladan l. Nou se Antenne Zen Nouvelle. Map mande pou abone pataje like lè ke ou abone ou pataje like ou met lajwa nan kèm. Rete la si gen update nap tounen.